Trè souvan kap rive lakay ou la. Non pam se Pierre Nazon Bauhilaire, nou salyew, kelkeswa kote ou ta ye kounye an gras a teknoloji an, epi kapab diw bonswa, bonjou, sa depan kote wap gade pwogram sa, Priyorite Sante, Zandjou la, se yon koutwazi de Preferred Family Care ke Doktè Patrick Romeus ap dirije. Bonsoir Pierre Nazon, se ankò avèk plezi ke nap antre ka fidèl oditè nou yo, e nap raple yo ke ap. Swiv Priyorite Sante, ki se yon emisyon ebdomadè ke Klinik Preferred Family Care, ki dirije pa Doktè Patrick Roméus, pote pou yo, nan optik pou yo ka ba yo plis limyè sou jan sistèm de sante an fonksyone nan peyi Etazini. E jan w sot mansyone li, nan Preferred Family Care, wòl nou kòm doktè, Pa sèlman limite l a ba moun yo grenn a ba yo medikaman. Nou ale ankò pli lwen pou n ede yo konprann sistèm nan, ede yo konprann ki benefis ke sistèm sa ofri yo, e menm kijan yo ka kalifye pou benefis sa yo. Sa ke n konn rankontre anpil fwa, moun nan konn vin la, l di, Dòk, m vin wè w, m pa gen mwayen pou m peye pou vizit lan non. Men lè w ap fè rechèch, nou wè moun sa a te kalifye pou l te gen asirans, pou l te gen Medicaid, li te gen Medicare. Tou senpleman, mank de konesans de sistèm nan fè ke l pa menm konn sa. Donk, se youn nan bagay ke nou fè, lè nou wè yon malad, nou pa senpleman ap tande pwoblèm, konplent medikal yo, nou gade malad la d'une façon générale pou nou wè kijan nou ka mete l nan yon sistèm, paske youn nan bagay ki konn fè moun yo malad se strès. Moun nan ta renmen al ka doktè l pa gen mwayen pou l peye li pa al wè doktè a sa k vin rive si l te gon maladi tansyon dyabèt li gen pwoblèm ren l gon kansè maladi a deja fin devlope pwopaje nan kò li e e se lò l tonbe malad l al lopital li vin aprè donk wol primary care se sa se fè prevansyon evite ke moun nan rive nan stad sa kote ke nou ka fè dyagnostik la a tan ba li mwayen pou li sove lavi l. Se nan sans sa a, lò moun nan konnen l gen asirans li, li gen mwayen pou l al wè doktè, lò l pral wè doktè a, l ale ak tèt poze, paske l konnen sa pa pral koute l anplis. Donk, nou gen yon sistèm isi an kote ke nou ka fè de rechèch pou ou, pou nou an fonksyon de kantite kòb ou fè, si w t ap travay nan sistèm nan, konbyen tan w te fè k ap travay, ki stati legal ou, pou nou wè ke nan ki direksyon nou ke nou ka mennen rechèch pou nou wè si w kalifye pou gen Medicaid, Medicare, et d'autres formes d'assistance. ke sistèm nan ofri w pou w ka non sèlman al jwenn swen de sante w, men pou w ka rete an bòn sante. Gen anpil moun k ap gade w la, k ta renmen gen enfòmasyon an. Ki kalite moun ki kapab kalifye pou Medicare? Ou moun ki fèk antre nan peyi a, ou pa gen papye, ou gen tps, ou pa kalifye pou Medicare. E gen lòt konsiderasyon ke yo ka fè pi devan pou ou, yo ka ba w Medicaid. Medicaid lan se pou moun ki gen low income, moun afè w pa bon, oubyen ou pap travay oubyen ti kantite kòb wap fè a pa sifizan pou al achte yon plan dasirans, gouvènman an ba w asistans. Medicare la li menm pa kont se yon asirans ke ou menm ou travay pou li alalong, chak fwa w travay si w gade nan pay stub ou gen yon kantite kòb yo mete de kote pou ou pou lè w rive d'un certain âge ou pran retrèt ou paka travay kounye an ou peye an avans asirans de sante w. lè sa a paske m ap raple nou se yon bagay ki koute ekstrèmeman chè. Donk imajine kounye a ou p ap travay pou w ap jwenn kòb pou w ap peye asirans de sante. Donk sistèm nan òganize de tèl sòt ke yo fè w peye pou asirans ou a lavan. Donk se yon privilèj ke moun ki te travay nan sistèm nan ki peye taks. Se sa k fè anpil moun nou rankontre tou k ap fè ti travay anba tab ki pa janm repòte taks yo. Pi devan, yo vin gen gwo pwoblèm paske yo menm tou yo vin pèdi privilèj eksepsyonèl sa ki ba yo, ki se kat Medicare yo, ki ba yo aksè ilimite prèske a tout swen de sante ke sistèm nan ofri. Donk, pou yon moun kalifye pou Medicare ankò yon fwa de plis, fòk ou te travay nan sistèm nan. Gen sa rele quoters, fò ou peye yo, yo peye w 12, e lè w lè arive ou pran retrèt ou, oubyen si w ta vin gen yon andikap majè kote ke ou pa travay, Sistèm nan ba w li pou ka pa gen limitasyon pou al wè spesyalis oubyen doktè ke w vle oubyen achte medikaman ke w vle an pou w ka rete an bòn sante. Men jan m te di talè a gen dè eksepsyon kote ke w gen dè maladi katastwofik, dè maladi ki ki kwonik, ki sevè, ki afekte abilite w pou travay, pou w fonksyone, yo fè dè eksepsyon pou moun sa yo, yo ba yo kat Medicare la. Plus tôt que plus tard. Men eske si moun nan pa gen asirans sa yo eske li preferred family care resevwa pasyan sa yo? Ke se asirans travay ou ba ou, ke se Obamacare, etc. Men n al pli lwen, nou konprann gen anpil nan konpatriyòt nou yo pou yon rezon pou yon lòt, nou konnen gen anpil nan moun isit ki oubyen p ap travay oubyen yo pa gen papye legal yo oubyen nan travay y ap fè a ti kòb la pa ase. Pou yo ka peye yon plan dasirans, nou fè de plan konpreyansif pou yo, pou yo ka pèmèt yo etabli yon Primary Care. Jan n te esplike l nan lòt emisyon, yon Primary Care se yon bagay ki ekstrèmeman enpòtan pou chak moun genyen lè w nan sistèm nan, paske kou w al lopital, kou w al ka dantis ou kou w al wè yon espesyalis, depi w rive premye kesyon yo poze w, kiyès ki Primary Care w? Louco, pa gen yon primary care ou tankou se yon òfelen ou ye ou se yon timoun ki pa gen granmoun, yo ka fè tout sa yo vle avè w. Men lè w gen primary care lan, si gen yon kesyon pou w poze, yo gen yon, yo gen yon dout, premye bagay yo fè ap rele primary care a pou yo mande enfòmasyon. Donk, menm lè w pa ta gen asirans, le fèt ke w gen yon primary care la li enpòtan pou ou kòm pasyan an tèm de referans. Sa vle di ke piblik lan, moun ki pa gen asyans pa bezwen pè pou vin nan Preferred Family Care. Doktè ou men jis rezève kòman pou l ka ede w. Sa vle di ou gen yon plan pou pèmèt moun lan kapab wè doktè paske l enpòtan pou w wè doktè. Si w ka gen kòb w ap voye Ayiti, ou gen kòb w ap achte machin nèf, ou gen kòb ou pral shopping, poukisa w pa ka mete yon 200 dola pou yon ane se sa l ka koute w? pou fè yon egzamen anyèl. Se sa nou ofri w nan ofis lan, 200, 250 dola ou ka fè yon egzamen anyèl. Ou konnen omwen yon fwa pa an ou wè doktè ou konnen nan moman sa a ou an sante. Pou se pa lè yon jou w al tonbe lopital pou yo di ou te gen kansè, ou te fè tansyon, ou te fè sik. E jan m toujou di l bò isi an, lougawou pa touye moun, se neglijans. Se neglijans sante. Donk, gen yon ti desizyon ou ka fè, yon ti ralanti. Nan sa w konn fè yo, se etabli sa k priyorite pou ou nan vi w. Èske se sante w oubyen achte dènye iPhone nan? Donk si se sante w, l ap koute w twa fwa mwen chè pou w al wè yon doktè pou w fè yon vizit anyèl ke w achte nouvo telefòn nan. Sèke gen yon bagay y ap tande, moun ap tande yo rele peryòd anwolman. Sa l ye? Menmsi Pwochèn fwa lè nou tounen wap ba nou plis detay, men sak peryòd anwolman an? Bon, peryòd anwolman an, bon, kesyon an tonbe dapwen paske sa rele open anwolman an, se yon peryòd dayè ki pral rive nan 2 semèn. Se yon peryòd kote CMS, Sistèm Medicare Isyen an, pèmèt yon moun ki fèk gen Medicare li ka antre nan sa rele yon plan medikal. Plan Medikal la, an dotre tèm, son sipleman a Medicare lan pou w ka jwenn plis sèvis, ke se sèvis dantè, ke se sèvis pou al wè oftalmològ ou, e yon seri de lòt sèvis ke Medicare la pa ba ou dirèkteman, plan an pèmèt ou konplemante Medicare lan pou w ka jwenn aksè a sèvis sa yo. E Open Enrollment lan tou, sa ki enpòtan ladan li, si w pa t ko nan okenn plan, Ke w gen Medicare, ke w gen Medicaid, se yon moman ke yo ka pèmèt ou antre nan yon plan san ke pa gen twòp restriksyon. Dezyèmman, si w te ka yon doktè, ou mele, ou pa alèz, ou pa ka sòti, yo di w ou lòk nan yon plan, nan moman sa a, nan pwen restriksyon, ou ka kite klinik sa kote ke w ke w pa t kontan an pou chwazi yon lòt Primary Care Doctor. Si w te nan yon plan tou ke ki ba w twòp limitasyon, ou pa ka jwenn sa w bezwen an, se le moman tou w ka chanje plan sa a pou yon lòt plan. Men kelkeswa desizyon ou pral pran an, m ta swete ke w chita avèk doktè w, primary care doctor, w ki pou oryante w ki plan k ap bon pou ou dabò. Se pa ke yon ajan, nou pa gen okenn pwoblèm avèk ajan yo, nou travay avèk tout ajan nan kominote yo. Men pafwa, sa konn rive nan klinik mwen ke yon ajan chanje yon malad yon plan, kote ke plan ke l mete l lan, ke gen de spesyalis ki enpòtan pou li, ke gen de tretman ki enpòtan pou li. Nouvo plan l mete an pa kouvri bagay sa yo. Donk nou pa gen pwoblèm nan Open Enrollment lan pou chanje plan, men fè l de konsè avèk Primary Care Doctor w paske traka a pral pou ou l pral pou li tou. Paske lè w bezwen al wè yon spesyalis swa l pou yon asirans ke spesyalis sa a pa ka pran, oubyen plan w pran an li pa gen ase spesyalis nan panèl li pou l voye w, donk se toujou yon pwoblèm. E. Nan epòk sa a fò moun yo fè anpil atansyon, moun pral bonbade yo avèk enfòmasyon paske. Mwen te vle pral mande w sa, se ke konnen lè w nan peryòd sa a tout moun pral, paske se yon peryòd 2 mwa pou w gen pou fè li, sa vle di tout kalite moun pral, ajan pral rele moun sa, sa vle di se nou pral bezwen ke pasyan an gen anpil prekosyon pou l pran pou l pa tonbe nan mera. Wi, fò nou trè vijilan paske m gen de kliyan m kote moun nan san ke yo pa mande l opinyon li, yo chanje doktè. Li sifi ke moun nan gen enfòmasyon li chanje w doktè. Donk se yon moman ki gen anpil kabouyay ladan li. Donk li enpòtan si gen yon bagay m ta renmen ke moun yo retni, se rapò avèk primary care w. Yon ajan ka vini l ofri w yon bagay ou wè ki yon ti jan alechan, pa kouri pran l. Pafwa ajan blan an di w lè w wè l twò bèl, li ka twò bèl. Pale a doktè w si w ta gen pou chanje plan. Pale a doktè w nan moman sa a, se moman sa a pou primary care w pou rete pwòch ou, pou l ka ba w gidans kote pou ale. Enfòmasyon son pouvwa, pa janm rate yon okazyon pou byen enfòme, paske si w pa gen enfòma bon enfòmasyon w pap ka pran bon desizyon, ebyen se ti pale sa nou tap fè avèk Doktè Patrick Romeris ke nou pral kontinye de tan a autre pale ansanm avèl, Doktè Romeris se ton plezi. Mèsi Pè Nazon, donk m a dispozisyon w, koze yo anpil, travay edikasyon son travay de long alèn, Monchè nap kontinye koze a chak semèn. Pa gen pwoblèm mèsi anpil rete nou pral tounen avèw la pase nou pral fò nou chèche jwenn avèk nenpòt pasyan ki yo menm fè eksperyans klinik lan deja ki kapab eksplike nou kòman sèvis lan ye nap tounen.
Preferred Family Care, yon klinik k ap bay bon sèvis sante nan kominote a depi plis ke 10 lane. Doktè Patrick Comméus, yon doktè ki chaje ak eksperyans, Board Certified nan medsin entèn, ki gen anpil konpasyon ak anpil pasyans pou tout moun kapab genyen bon sante nan kominote a. Nan Prefèt Family Care, nou pale kreyòl e nou konprann kilti ayisyèn nan byen. Prefèt Family Care referans klinik pa w la ak moun ke w renmen.

Jan nou te di l avan poz lan toutalè nan priyorite sante se chèche enfòmasyon, enpòtan pou nou konnen kòm doktè Omeyi sot eksplike nou mezanmi sante nou li pi enpòtan pou nou sa vle di sou depi w malad ou pa kapab fè anyen ebyen nou te di fò nou rankontre avèk kèk pasyan ki yo menm te fè eksperyans avèk klinik Preferred Family Action yo menm ki kapab ede nou konprann, se Preferred Family Care ki kapab ede nou konprann yo menm nan eksperyans yo avèk Doktè Patrick Omery se lòt doktè ki gen nan klinik lan kòman sa te ye. Nou gen yon zanmi avèk nou la. Zanmi bonswa, kòman w ye? Bonswa Pierre Nazon, mwen byen, ou menm kòman w ye? Anben nou pa pi mal, se kòman w rele? Non mwen se Delicieux Jean René. Jan rele delisye delisye se yon fami nòdwès nòdès? Di nòdwès.
Di nòdwès sa pi Sen Lwi di Nò. Sen Lwi di Nò. Enben nou pwofite salye tout moun Sen Lwi di Nò yo. Alò ou fè eksperyans avèk klinik lan deja? Monchè wi mwen fè eksperyans avèk klinik lan e pou byen di w mwen te abitye mache lakay yon lòt klinik e klinik sa se yon klinik se yon blan li te ye e monchè chak kou lè m ale Monchè sèvis pwen se toujou 3 zèd tan 4 zèd tan e mwen te bouke avèk sa m tap chèche yon klinik pou mwen kote lèm ale m jwenn sèvis mwen pi rapid monchè lèm vini nan preferred lan mwen jwenn sèvis mwen vrèman m poko janm vini isi ap m fè 2 zèd tan. Ok sa vle di ou gen lòt fanmi w ki pasyan isi an tou? Manman m se pasyan isi a li ye tou ou konprann manman m se mwen k mennen manman m isi an. E mwen menm tou mwen menm e li manm li gen medicare so li vin la bon mwen menm tou mwen menm son pasyan ki gen medicare tou epi bon li vini la tou bon epi nou menm nou nou tou rete la antanke fanmiy lan. Alò ki ki ban yon ti egzanp ki sa k fè w satisfè konsa de. Wè bon mwen ap gen di w sèvis lan. Vrèman enpresyonant e lèm vini la kòm mwen diw afè tan moun konn chita kay doktè lwa kay lèw ale nan doktè ou fè yon pakèt tan chita ap rete tann isi a sèvis isi a pa konsa lèw vini ou vini yo sèviw rapid e pafwa tou lèm bezwen yon refill. Lè m rele yo, m di ke ok m byen tèrifye, yo pa di m konsa o yè fò w vin nan klinik lan pou chè paske gen gen doktè si sa ap di w vini, mwen menm depi m vini m rele m bezwen m bezwen refill epi yo doktè a mande ki refill ke m bezwen epi yo fè refill mwen voye nan famasi an pou mwen ou konprann so. Men kòman w fè eksperyans avèk klinik lòt ki pa pale lang pa nou? Sa vle di koulye w ap fè eksperyans avèk klinik kote gen tout spesyalis yo pale lang pa w, èske sa vle di ou pi konfòtab?
W ap toujou pi konfòtab nan lang pa w la. Gen moun ki pa panse sa. Ban m di w, youn nan bagay ki gen nan kominote pa nou an, nou toujou gen entansyon ke si moun nan se Ayisyen li, li pa bay sèvis menm jan, li pa konpetan menm jan avèk moun ki pa Ayisyen an. E poutan se pa vre. Nou gen Ayisyen ki pi konpetan ke moun sa yo ki la. Se nou menm ki pou chèche kote yo ye pou n kapab pran sèvis nan men yo. Pase pa gen Ayisyen, pa gen nasyon ki bay moun entèlijan tankou Ayisyen. Nou menm nou entèlijan anpil, men petèt moun ki soti nan menm kote avèk nou yo toujou panse ke lòt moun nan ka bay sèvis lan pi byen ke Ayisyen an, men se pa vre. Mwen mwen sa fè m fè, lè m fè esperyans lè m vini isi an, pase se pou la premyè fwa m kite vini, m vini nan doktè ki Ayisyen, e lè m gade vrèman m wè ke sèvis yo diferan. Sa vle di jan w pale la kòm Senlwizyen, ou pwofite ap envite lòt moun Senlwi pou yo fè eksperyans avèk Preferred Family Care? Definitivman, se pa yon reklam ke map fè non, men definitivman se sal ye. Pase si yon moun ou pale anglè isi, ou ka degaje w nan anglè. Men, si w pale kreyòl, ou vini lakay yon doktè ki pale kreyòl, ou gen plis posiblite pou esplike doktè a kisa w genyen. Ki lòt doktè ki pa pale kreyòl lan? Wi paske. Pase se lang manman w a lang papa w ki kreyòl la ye. Doktè yo merite eksplike sa, yon dyagnostik se yon dyalòg ant pasyan a doktè a. Si ou pa ka konprann doktè a, doktè a pa ka konprann ou, se di sa k ap fè w mal la ou pa an mezi pou w ta di doktè a pou yo dekouvri ki koz doulè sa w konn genyen. Non definitivman se sa li ye paske moun nan se lang ou l pale li konprann sa w ap di l lan ou ap konprann sa doktè ap esplike w lan e ou konn ou konn al ka yon doktè doktè a ap di w bon tèl bagay men ou pa fin konprann sa l di w lan ou di ou w ap di ou èske w si ke se sa doktè a te di w bon ou pa fin konprann paske se pa lang ou l ye men lè w vin ka yon doktè ayisyen k ap pale kreyòl avèk ou w ap pale kreyòl avèk li kèlswa sa l di w lan w ap konprann sa l di w lan ou p ap bezwen moun entèprete pou w sa l di w lan. Vwala, priyorite sante jan nou diw la se vrèman enpòtan e mesye Delicieux fòm pran sanm poum di Delicieux sa vle di Jean René ki tap ba nou enfòmasyon la eksperyans li avèk klinik lan ebyen sa vrèman fèm anpil plezi e na kontinye dyaloge de tan a ot poun pale de priyorite sante sa vle di yo ki yon koutwazi de Prifed Family Care ke Doktè Patrick Roméus ap dirije. Anvan nou ale kisa w ta di nou anplis a tout telespektatè telespektatris kap gade w la a? Bon, sa m ta di anplis, mwen vle ke Ayisyen konnen gen Ayisyen konpetan kap bay sèvis nan Preferred-Care a. Konn so, ann chèche kote Ayisyen nou yo ye pou n pran sèvis nan men yo olye ke nap pran sèvis nan men blan ke nou pa menm konprann sa moun nan ap di an. Pase nou konnen nou pafwa nou doute de Ayisyen men nou genyen bon doktè nou kap travay nan gwo lopital bò isit tou pase se pa sèl klinik lan doktè a travay, doktè a travay nan lopital tou ou konprann so si Dalot byen paske blan fèl konfyans alò nou menm tou antanke Ayisyen nou sipoze fèl konfyans tou poun pran sèvis nan men yo. Jean pandan wap di sa, m fè eksperyans tou avèk doktè Patrick Roméus, se youn nan gwo lopital isi yo ke lap travay paske manman m te malad, se gras a li menm mwen wè ke kè mwen, se eksperyans ke m fè, ki kalite swen li pèmèt jiskaprezan manman m kapab jwenn, monchè mwen menm mwen di antank ayisyen, ankouraje ayisyen, ankouraje moun, sa li enpòtan pou nou, pou nou kapab pran sèvis. E pa tout ayisyen pou nou konse ke tout ayisyen panse mal oubyen tout ayisyen pa kalifye, se doktè, se lòt sèvis etranje nou pral pran non. Ayisyen yo, yo vrèman enpòtan, bon pwofesyonèl. Sa vle di klinik sa a ki se Preferred Family Care kap dirije pa doktè Patrick Roméus ki chita nan 168 53 North East Dezyèm Avni nan pòt 101 nan North Miami Beach an, ebyen depi n bezwen rele nan telefòn sa 305

Preferred Family Care, yon klinik k ap bay bon sèvis sante nan kominote a depi plis ke 10 lane. Doktè Patrick Comméus, yon doktè ki chaje ak eksperyans, Board Certified nan medsin entèn, ki gen anpil konpasyon ak anpil pasyans pou tout moun kapab genyen bon sante nan kominote a. Nan Prefèt Family Care, nou pale kreyòl e nou konprann kilti ayisyèn nan byen. Prefèt Family Care referans klinik pa w la ak moun ke w renmen.